Nou salye tout moun, nou salye tout zanmi oditè, nou salye tout zanmi oditris. Donk son plezi pou ke nou la. M panse ke jodi an se lig dè chanpyon ke li ye. La lig dè chanpyon e kar de final ale yo. Nou pral gade ansanm rezilta ki anrejistre. Milan AC ki genyen ekip Napolitèn nan yon gòl a zewo. E pi Real Madrid nan Santiago Bernabeu an ki kase mete nan men ekip Chelsea an. 2 zero. Fò n di w ke fòmasyon milanèz lan ki genyen napoliten yo, donk yon gòl a zero. Se Benacel ki te make nan 40 tièm minit de je. Napoliten yo ki te prive de Franck Anguissa ki te ekspilse nan 74 zièm minit apre 2 avètisman 5 minit. E pi gen Kim Min Jae ki te avèti, medam mesye pou kontestasyon nan 78 tièm minit de je. Men fò n raple tou gen Osimhen, donk bitè fòmasyon napolitèn nan, misye pa t prezan. Donk Nap nou konnen ki se meyè atak si w vle nan Lig dè Chanpyon an e ki t ap jwe fas Milan AC. Donk yo te parèt bokou plis reyalis, ekip milanèz lan, donk ekip Stefano Pioli an, donk pase ke yo genyen. e yon gòl zewo jan m t ap di nou talè an. Men m panse ke jodi an la n ap dirije nou e petèt vè yon dèbi milanè paske pa bliye e Inter de Milan li menm e se Benfica Lisbòn ke l genyen 2 zewo nan kar de final ale an, pa bliye se a Lisbòn. Bon sa m di nou la eske Milan AC li menm se li menm ki te resevwa fòmasyon napolitèn nan men tou 2 se ekip Itali men dèbi milanè an la nou fasil pou nou jwenn li paske depi Inter de Milan li pase kap pal lan Milan AC pa se kap pal lan nan demi final nou pral genyen Milan AC Naples menm jan tou nou te ka genyen yon derby e an Angleterre tou men bagay la pa t yon tjan difisil derby an Angleterre la paske si Chelsea li menm li pase li te pase sou li pase sou Real Madrid donk Chelsea tap kalifye an di ke Manchester City tou li menm li te li pase sou Bayern Munich lè sa w ta pral genyen yon derby An Angletè, yo t ap gen yon dèbi an Itali nan demi final, ok. Epòk te gen yon pakèt bèl jwè ki te konn jwe. Yon epòk, an n di se te la bèl epòk, èske w konprann sa m di w la, lè n t ap pale de Calcio a, epòk dore Calcio a, Zanetti, Roberto Carlos, Roberto Baggio, Ronaldo R9, Maldini.

ke Milace li gade kaj li en vyole medam mesye. Donk janm di nou Milace ki genyen nap nan kar de final ale lig dè chanpyon gason gòl Ismael Bennacer 40 èm minit de jeu èske w kwè sam diw lan epi ekip Inter de Milan ki al genyen Benfica 2 gòl a 0 ki pèmèt ke nou kapab jwenn e aprè match retou yo donk yon derby Milanais donk janm te di nou talè a ok. Donk an nou gade kounya Real Madrid Chelsea an e Real Madrid Chelsea m panse ke se youn nan bagay ki fè ke n fè video sa jodi an e Real Madrid e medam mesye n ap raple w ki kalifye pou e final koup di wa yo kalifye final koup di wa men pa bliye tou yo deyò nan kous nan kous la nan zafè nan zafè liga donk yo gen objektif trè klè e jodi an la se pou fen sezon an se ranpòte si w vle yon nouvèl lig dè chanpyon m panse ke se objektif lan sa paske Real Madrid toujou gen presyon sou do l ok donk nou konn sa deja tout antrenè k pase nan Real konn sa nap pale a m sonje Fabio Capello ki te fè yon bèl pase nan Real Madrid donk sa pa anpeche ke yo te voye l ale epòk Robinho malgre l te chanpyon donk a se ke Real Madrid on dirè ke yo toujou panse fòk yo pran tout bagay èske ou konprann donk m panse ke se la ki petèt ou wè gen anpil ti dout dèfwa sou Carlo Ancelotti malgre tout sa lap fè men m panse ke objektif lan jodi an li trè klè pou Merengue yo se ranpòte yon nouvèl Lig dè Chanpyon yo genyen. Chelsea e 2 gòl a 0 nan Bernabeu an. Donk Real Madrid kan menm te plis danjre pou konkretize avèk Benzema ki te kan menm pwofite de yon frap repouse de Vinicius pou l te ouvè mak la nan 21 nyèm minit. Rodrygo, si w vle Benzema, Valverde ou ankò yo te frape avan poz la san siksè. E nou sonje katon wouj Chilwell la tou a l'heure de jeu, ki te koupab de yon pozisyon de dènye defansè sou Rodrygo. Paske Rodrygo pran balon, li prale a, si misye kite l ale, nou t ap gad aksyon an. Donk la a, te ka gen gwo pwoblèm, misye ta pral fas Kepa. Pou mwen menm, menm si l ap fè efò li, Kepa, m santi mank de sirte kanmenm nan kèk aksyon. Bò kote Kepa, se sa k fè dèfwa m te gen yon ti perèz pou Chelsea, pou yo. Èske w konprann? E Marco Asensio, misye antre nan 71 zièm minit. E 3 minit pli ta, misye met balon nan filè ki fè misye vini ranplasan ki plis pwolifik. Ok, misye vini ranplasan ki plis pwolifik, medam mesye, e nan zafè Lig dè Chanpyon. Ok, nan istwa Lig dè Chanpyon, 9 gòl ke l make pandan ke li sou ban, li rantre nan match nan Lig dè Chanpyon, li make 9 gòl, se sèl sèl misye ki fè sa. E n ap raple w tou, Benzema, 14 gòl pou 9 dènye match, admirasyon dirèk yo. Kòman sa ye pou 9 dènye match yo? Li te make 3 fas Paris Saint Germain, fas Chelsea yon premye tan li te make 3, li rekwaza Chelsea ankò li te make yon gòl, li jwe fas City li make 2 gòl, li rekwaza City ankò li te make yon gòl, fas Liverpool malerezman nan premye match li pat make men nan dezyèm match fas Liverpool li make 2 gòl, li te rekwaza Liverpool ankò li make yon gòl e fas Chelsea misye make Misye make yon gòl. Donk m panse ke se konsa li ye. Men fò m di n ke duo Benzema, Vinicius lan se yon duo ki ap mache trè byen. An faz a eliminasyon dirèk nan zafè Lig dè Chanpyon an, se kanmenm 10 match, 18 gòl, 8 pas desiziv ototal pou duo a nan faz a eliminasyon dirèk. Vinicius misye enplike nan 20 gòl nan 20 dènye aparisyon l, 10 gòl, 10 pas desiziv. Medam mesye. Donk Carlo Ancelotti nan Lig dè Chanpyon se 45 match, 35 viktwa kanmenm. nan sa ke n al chache pou an tèm de rechèch. Donk lè w gade Vinicius match li an fas Chelsea, dayè m te di n sa deja se L'homme du match, se misye ki eli L'homme du match, m panse ke pa gen manti ladan l, lè n ap konprann ke aksyon ke Vinicius misye fè nan premye gòl la, paske ouvèti skò yo toujou enpòtan, ouvèti skò yo ki deklannche ostilite yo li toujou enpòtan, donk fason ke misye al batay avèk defans la avèk anpil entelijans pou l lonje pye a jiskaske Benzema vin jwenn boul la mete l nan filè. E nan dezyèm aksyon ankò se misye k fè retrè a san pale anpil bay Marco Asensio ki met balon nan filè. Donk Vinicius misye kreye 4 okazyon ok epi Chelsea se 3. Vinicius ankò misye ki si w vle touche nan sifas la e nonb de balon se 19 alòske Chelsea se 10. Analiz sou match Real Madrid Chelsea an, m panse ke batay mitan teren an, batay mitan teren an Real Madrid genyen l. Donk nou klè sou sa. Pa egzanp lè w ap gade fwidite ki genyen, si w vle, pèfeksyon teknik Luka Modric, m panse ke sa, sa vo lò. E klèvwayans misye pou l fè yon pas, donk li vle di anpil. Epi ou gen Toni Kroos, misye se patwon mitan teren an. Sou le plan defansif, se misye ki se patwon an, se misye ki la k ap defann, malgre w pa wè l ap kraze kò l. Men misye fè yon good job medam mesye pou metrize milieu de terrain Chelsea an, men nou pap bliye piti an donk Valverde, Valverde si w vle misye gen yon enèji pou ke li fè sa wè lap fè an pou ke l fè debòdeman yo e pou ke o mwen li fè lyezon antre mitan milieu rekiperatè l lan ki se Toni Kroos ansanm ak ligne datak la donk jiskaske pou l jwenn Luka Modric ki pou fè sa pou l fè yo anvè Benzema oubyen Vinicius yo se te 3 meyè 3 meyè ki te gen an tèm de rekiperasyon, puiske kan menm se 26 balon ke Real Madrid rekipere nan mitan teren an. Donk sa vle di ke 3 mesye sa yo 3, yo rekipere 26 balon, m panse ke li pa piti. Yo kontwole match lan, yo pèmèt Real Madrid fasilman enprime tempo, tempo match lan, sitou avèk Toni Kroos. Misye gen yon jan, se li ki konn lè l ap fò ale, se li l ap fò tounen. Donk li, dèfwa lè Chelsea vle fon, vle monte sou yo, gras a Toni Kroos yo tenporize jwèt lan, epi nou jwenn Luka Modric k ap fè travay la. E jan m di nou, 3 meyè. E rekiperasyon rekiperatè yo, gran kont lan se kanmenm 3 jwè sa yo ki rekipere a yo 3, 26 balon. Donk, e si n ap gade yon lòt touch tou, se Ancelotti. Ancelotti m panse ke sou le plan taktik, misye ankò genyen fòk lòm pa, misye genyen ekip Chelsea an taktikman. Misye te mete Chelsea cho si w vle lè l te mete, lè misye te pèmèt 2 aryèl yo monte. Donk map pale de aryè goch lan ki se Camavinga e map pale de Dani Carvajal, 2 aryè sa yo se 2 aryè ki fè pressing yo trè wo. Èske ou konprann Remy avèw? Misye fè pressing yo wo. Youn nan bagay m panse ke chanjman misye rekonpanse, monte Asensio paske se youn nan pwen fò antrenè. Monte Asensio 3 minit pli ta misye make, m panse ke l vle di anpil bagay e Antonio Rudiger ankò misye monte e pa bliye ke Chelsea ou mèt tande tout bagay. 93 e yon 94 e minit, gon aksyon se Rudiger ki tire l, anpil moun panse Thibaut Courtois. Rudy Game se konjan l chire la pou l evite aksyon an e pa bliye se ankò Ancelotti ki te mete misye nan match lan donk sa vle di ke se 2 bagay klè Asensio k monte li fè gòl Rudy Game k monte ou ta ka di l retire gòl menm si se pa langaj la sa men li efase yon okazyon m panse ke ki vle di yon pil bagay donk se te yon frap de Mount donk misye te detoune li te vle di anpil bagay m panse ke youn nan pran pwen mò Chelsea se katon wouj la e Chilwell lan ki te oblije fè l donk jan m te di l talè a sou Rodrygo. lè match la te 1 0 a, ou wè sa m di w lan, sa ki te vin pèmèt Real bokou plis trankil, e defans Chelsea an se ke li te two nayif. Lè w ap gade ankò nan aksyon Asensio a, ou wè sa m di w lan, ou wè jan gòl la e li menm li fèt la, Vinicius alèz, paske ou pa ka ap jwe Lig dè Chanpyon konsa, e w ap gade pas la sou Marco Asensio, misye alèz pou l fè gòl li, donk èske w konprann, donk m panse ke te gen twòp nayifte nan. onivo defans lan, donk yo te manke reyaji si w vle sou gòl Asensio a. Poukisa lè m di anpil fwa depi Vinicius anfòm nan, Real Madrid anfòm nan, se paske toujou genyen yon chèf de fil. Donk se vre ou ka toujou di m Benzema se chèf de fil lan, men pa bliye ke Benzema kounye a l jwe yon lòt jan, se pa nèg kòmsi k pral k ap kraze ba moun vale, okontrè kounye a se moun k ap kraze ba l vale. Èske w konprann sa m di w la? Kounye a Benzema se kanpe l kanpe kòm avannpwent, men se Vinicius ki ap mennen atak la. Èske w konprann? Donk ou vin gen yon lòt kote, Rodrygo tou m panse k ap fè yon lòt travay. Misye mande pou n gen zye sou li sou, donk gen zye sou li, pase ke 2 brezilyen sa yo, Vinicius Rodrygo y ap travay epi Benzema an pwent, donk 3 nèg sa yo kapab fè vrèman anpil bagay, men m ap toujou di l, depi Vinicius an fòm, Real Madrid an fòm, bay manti nan sa. Camavinga ankò misye jwe byen, donk nan zòn goch lan, pase ke la a, e sa k bèl nan foutbòl la, lè w se defansè, fò w fè atou, donk misye jwe trè trè byen. Daniel Carvajal tou avèk eksperyans li. M panse misye pa jwe yon move match, men jan m te di nan, milye teren Real Madrid lan, pou mwen yo jwe gwo match yo, ok, donk men m pa bliye konbatan Eder, e Alaba tou te yon granmoun, dayè Alaba misye soti de aryè santral pou l vin kòm lateral goch, e nou wè ki avantaj tou misye te vin bay lòske l te vin ap fè relè yo, m panse ke ki te kanmenm trè zenpòtan. Gen de moun ki fè deklarasyon, pa egzanp Ancelotti, E misye di ke nou jwe yon bon match, nou soufri anpil men se ki enpòtan nou fè 2 gòl e nou konnen ke nou pral soufri toujou nan match retou lan. Epi Frank Lampard, misye di ke rezilta a difisil men se poko fini paske li kwè ke gen yon match retou. E pa bliye ke Chelsea se yon ekip ki kanmenm gen ti pwoblèm pa l, pwoblèm administratif, pwoblèm antrenè paske Lampard parèt la. E menm jan avèk Bayern Munich, lè Tuchel parèt la m pa panse ke gen Jezi sou tè ankò. Donk vin wè jan nou ekip chak moun te gen yon filozofi e m panse se youn nan erè ke Ekip Bayern Munich lan fè, menm si yo gen rezon pa yo, yo te bay rezon yo pa vle Tuchel ale. Yo pa t vle pou yon lòt ekip pran Tuchel. Men la ankò Frank Lampard pa vle ke l te kite ekip lan, se pou move rezilta. Donk li pran l la. E eske se madichon li oubyen malediksyon, m pa konnen. Donk n ap tann match retou lan. Men sa ki enpòtan ekip Real Madrid lan li malmennen. Chelsea nan pran pou Vinicius se misye ki te l'homme du match Medam mesye donk si gon bagay ke m pa di la nou anvi di l ekri l jis ekri l nap nap gade ansanm e kòmante kòmante kòmante analize avè m pase ke li enpòtan donk se nou menm ansanm ki pou fè l paske e se nou tout ki gad jwèt la nou konn jwèt la trè byen sitou moun kap swiv mwen yo donk pa bliye abòne like pataje.